Sèjousi nou kapab remake gen yon deblozay ki pete ant Ayiti e Sendomeng nan kesyon pou pou kanal pou rivyè ok mwen pral bay vrè objektif la vrè motif ki fè Sendomeng kanpe an kwa pou sa pa fèt vrè pwoblèm nan Sendomeng pa ta renmen wè Ayisyen fè agrikilti lakay li paske yn fwa ke Ayisyen vin endepandan nan sistèm sa ebyen kisa k pral pase otomatikman ou fwape pòch Dominiken an ou manyen pòch Dominiken an paske gen anpil antrepriz gen anpil antreprenè Dominiken k ap travay se pou kapab anrichi. sou do ayisyen paske ayisyen li menm li pa fè agrikilti li pa fè anyen ebyen nou kapab wè ayisyen vle pran desten l an men ayisyen vle pran konsyans pou l travay pou l kapab gen manje lakay li yn fwa ke dominiken wè gen de bagay ki pap posib ankò dan le fiti ebyen dominiken kòmanse anraje kòmanse vle pran de desizyon pou kapab stope de bagay imajine nou daprè sa n tande yo di sendomeng pran 11 branch nan rivyè a. Sa di 11 branch rantre lakay dominiken pou yo kapab fè jaden, wouze, fè fè tout sa yo bezwen. Pandan se tan ayisyen pwal pran yonn pou la premyè fwa, ebyen sendomeng tire pye, sendomeng kanpe poul goumen. Pou kisa l ye? Sa vle di ekonomi dominiken an li repoze sou do ayisyen, san nou dominiken pa gen lajan, san nou dominiken ap pòv, se yon fason de pale ok. Se sa pou ayisyen ta va konprann. Dominiken pap janm vle wè li fè agrikilti tou pase si ke ayisyen rantre nan lojik tou al fè agrikilti epi ayisyen pwal anrichi tou menm jan ayisyen pwal gen manje lakay li epi antreprenè dominiken yo pwal pran gwo kou paske yo pap ka vann jan yo te konn vann lontan men vrè pwoblèm nan se menm jan youri latòti e kap fèzè a la dominiken te tire pye tou menm jan te pran pwoblèm tou menm jan. Ebyen dominiken pap janm vle wè ke ayisyen li menm li gen manje lakay li fòk li menm li toujou ap pwodwi epi pou ayisyen vin achte nan menl sa di dominiken konsidere ayiti kòm yon mache pou yo pou yo kapab al vann se kwa sa ebyen men vrè pwoblèm nan dominiken pap janm vle wè ayisyen gen agrikilti lakay li ap fè manje tou menm jan ansanm avèk li paske ekonomi sendomeng lan pral bese sa se yonn pwodwi nan men dominiken yo yo pral pouri yo pral gate. Sa vin fè ke yo pran pwoblèm paske Ayisyen li menm, li vle pran desten l an men. Le jou Ayisyen konprann san li Dominiken pa viv, y ap konn kòman pou yo viv ansanm avèk Dominiken. Paske Dominiken se se sou do nou yo anrichi, se sou do nou yo fè tout fòtin yo. Ebyen yo p ap janm vle wè ke ou menm ou gen agrikilti lakay ou. E sesi nan tout sans. Se la anpil Ayisyen al etidye. Le Ayisyen rive Sendomeng, li peye kay, li peye lekòl, li peye tout bagay. Li peye, sa vle di, Ekonomi an fonksyone trè byen ansanm avèk Ayisyen. Sendomeng wè ekonomi lakay li menase, li pap ka fè kòb menm jan li te konn fè a si Ayisyen vin pran desten an men pou l kapab fè agrikilti tou, met manje lakay li pou l viv menm jan a di konpetisyon an Sendomeng pap ka sipòte l paske anpil dominiken pral fè anpil defisi pou kantite yo te konn vann an pap ka vann ankò ebyen dominiken gen pwoblèm kote l pral vann bagay yo ankò si Ayisyen vin gen manje lakay li.